Epi nou plis tou e zanmi l yo m pa nan tout bagay sa vre sèl konsèy m ka ba w pran wout pòt la pran wout pòt la e wout pòt la m di vre se pa sa m ap rele Isaac wi pran wout pòt la mesye al lakay ou pa manyen m al lakay ou
al lakay ou avèk cheri w la al lakay ou ale.

Kòman Matiro la? Epa zanmi mennaj mwen ye? Wi sa ka rive men sa fè lontan kem te anvi diw sa. S kòman sa fè lontan t anvi m di ou anvi dim sa? M vrèman renmen achitekti kòporèl ou so. Jezuu! Bon m di yon bagay, ou santi Isaac sanble w? Li sanble m, li sanble men li k mete m la. Pa sa, ou pa wè yon nèg tankoum ap pi byen ke Kajere ou? Ah nèg nèg tankou ap pi byen Kajere m enben li jerem jan l jerem nan la vle di ou ou te vle banm di nou ti bagay nou gen defo sa menm depi nou wè yon fanm ap fè efò nou toujou vle pou fanm nan kite maril poul vin jwenn nou fè paw la bèl tou. Epa sa cheri bon ou konnen m gen kòb pou sa. Epi nan plis tou e zanmi l u e m pa nan tout bagay sa vre sèl konsèy m ka baw pran wout pòt la.
Pran wout pòt la. E wout pòt la m di pran. Se pa sa m ap rele Izarak wi. Pran wout pòt la.
Mesye al lakay ou. Pa manyen m. Al lakay ou.
Al lakay ou avèk cheri w la. Al lakay ou ale. Nèg yo sou moun yo tou bon sèl poul yo tou bezwen fanm. Yo vle plis pa deranje m. Li gate jounen m wi. Bon m al rele Izarak la. Telefon ti kòman sa pa janm disponib non. Banm ekri zanmi m pou m ba l. Sa kap fèt la sista w anfòm? Ou konn zanmi mari m nan? Sa m tande yo rele yon sa dan de K-adji konsa. Misye deranje mwen l vin lakay la l vin kote Izarak. Oh oh e gade m gade misye gentan ap manyen sèvyèt sou mwen misye gentan ap bagay oh m mete l deyò bon e la m pap bon manti si e pat si e pat a sèvyèt m t ye m tap goumen avè l oh misye pa respekte madan zanmi l non m pa nan wè map wè e mari m nan map rele la pou m konnen pou m di l konsa ke pou l fè ti gason sa pa mete pye la ankò paske depi yon moun ou pa respekte madanm zanmi w ou pa moun wè la m tou fini avè l. Toufina avèk zanmi l nan pa nan pale avè l ankò. Mete l deyò wi sè m.
Koze men. Yo, m sot lakay ou a m pa jwenn ou menm. Ah kounya map desann la wi menn Saw gen la menm. Yo gon bagay ki pase menn. Kòm e bon patnèm ou ye m paka pa diw sa menn. Sa li ye menn pa la patnè w mechan. M pa vle w pran sa twò mal non menn. Mechè m sot lakay ou menn m wè madanm ou kareman menn li wè m chita m te mwen Madanm mwen wi menn. Wi li wè m chita so m te poste m map tann ou lè m gade m wè l sòti a sèvyèt menn li vin ap nwi m menn. Madanm pam nan renmenm wi men li sòti lap nuyim kareman oo se mwen l renmen so yon pakèt bagay menn etan done ke yo se patnèm so m oblije sòti epi m pa kwè sa non papa non serye wi menn serye sa dominem menn paske w patnèm wi ki fèm di w sa menn.

Tout sa w fè pou li pa bon menm. Ou wè fanm vre mesye.
Sa kap fèt la sa pa anfòm. Ou konn zanmi marim nan sa m tande yo rele an kit sa tande keadji konsa misye deranje mwen vin lakay la l vin kote izaak oh oh e gade m gade misye gentan ap manyen sèvyèt sou mwen misye gentan ap bagay oh oh mete l deyò bon la m pap ko manti se.